M sot dayiti mesye telman map mal pase mesye m vin yon lot zòn mesye m ka reyalize kelke bagay mesye kelke choz mesye paske nan ide pam fòk m reyalize yon bagay kanmenm menm ayiti mesye m pa gen yon goud lan menm yon ti kabrit mesye m pa gen nan lajen mesye menm fanmi m pa ban m oken valè menm deske yo wèm pa m pa ayiti nan anyen lèm ayiti mesye m oblije jetem mesye. E nou menm mesye, ki panse nou menm mesye? Fò nou reyalize yon bagay. Oubyen petèt se istwa nou ki rèd ya wap rakonte la wi. Bon sa k te rive banm diw, sa k nou vini avèk panse sa menm? Banm diw yon bagay menm, mwen sa w ap di a la, se sa k mennen m pou kite peyi m nèt, pou m rantre yon lòt zòn nèt. Si m ta gen yon zen m konnen m pase, dèske m gen yon rèv m bezwen reyalize l.

E donk, mesye nou konnen bon, se sou jistis sa nou pral pale la mesye. E donk ou wè nan ki fason ke n ap viv la, nan moman n ap viv la mesye, yon moman n pat janm, pèsòn nou pat panse ke monchè yon moman te ka rive konsa. E donk, gade yon maladi k arive sou nou la, kowonaviris lan. Sa vin fè ke pou tout moun ka panse demen se mizè avèk avni yo ki demeside. Bon mwen vle menm gide peyi mesye, m pa kache l di w mesye, m vini pou m vin detèmine l mesye, anyen pa ka fonksyone, anyen pa ka fèt mesye, e bon mesye, m mèt di nou la m soti lakay mwen mesye, m soti mesye m ap viv Daparan, m ap viv Daparan nan fason mesye, m ap viv Daparan mesye, bon. Mwen vini la mesye m te jwenn yon travay mesye se pa gade se kèm tap pou kay ede m siye veye sou mwen rapò pou leta wi mesye m ka travay pou mache mwen kòmandan dou la pase. Se sam vle wi se sam vle paske paranm paranm frèm yo ta renmen poum kèlke choz men pandan ke mwen te ayiti yo tèlman banm pwoblèm m oblije kite ayiti m antre isi men lèm antre isi pwoblèm kowonaviris la vin bay baz Kounya sa vle di vin pa gen travay, kounya nou prèske tankou son asyèt fayans ki sot anlè kraze, nou pa gen anyen bon sa vle di la. Monchè, banm di w an palan de sa black man, kè w genlè gen menm vizyon ansanm avè m. Pwoblèm pa m genyen, paske ou wè m di bo gason, m avèk tout fòs mwen nèt, m ka travay, e se nan eta paran m rete se peman toutan mwen.

Dadyo plis travay, fè moun wè, ap gen bagay, gaspiye, men yo pa janm panse a demen. Nan lavi menm, depi yo pitit mari yo ye menm, fòk yo panse a demen. Bon pou Diane si yo te panse, lè yo travay, yo eseye, yo te fè lajan an, fè ekonomi, yo t ap mwen reyalize anpil bagay nan lavi. Men yo pa konn sa, yo plis gaspiye, fè wè, a bagay entèl monte, men sa m wè nan vi a, Sa m te di a, demen, yo pa janm panse a demen. Yo plis di bagay, yon art, yon bagay nan ton art. Men atis la kap mete l la li menm, li travay te travay pou sa. Tou menm tout se kap vini an nou. Ou ta ka tankou pa egzanp ou mete jounen w ou fè yon ti kòb, ou wè e bèl, se yon art, ou te santi atis la. Li di w peye 5000 goud, ou di fòk ou achte l tou, ou pap janm ka.
Se plis sik li ye men santi a bon wi. Nan sa pa bon, sa pa bon paske si se m konn wè epòk Jordan vini lò wè atis yo mete gwo Jordan ti malere a tou pye chèch li paka manje yon pen non li fè obligasyon pou l mete l konprann non mwen wè mwen menm M fini baz fwa esye telefòn nan m ka genyen m oblije fè efò m gen telefòn nan men se pa telefòn m pral peye 10000 bagay epi mwen devan demen si Dye ve m bezwen reyalize yon bagay m paka reyalize l. E sa tout moun kite peyi pou reyalize yon bagay.